Bon, bonjou frères et sœurs mes amis visiteurs et visiteuses Nou konnen e pa chak jou m rete m fè chawa jodi an m gon ti mesaj pou nou ok pa kite moun kap vin diw ke ou lèd ok paske tout moun bèl paske se nan imaj Bondye ke nou tout fèt pa kite ankenn moun ap diw ke ou lèd Nou tout bèl nan nan sans pa nou ok pa kite moun pase m rayi lè moun ap di ke moun aah aah anmweyy aah oh shit gad yon salopri oh ou wè sa satan fè satan wè map bay yon bon ti mesaj li voye yon lougarou li voye yon salopri yon zagribay vin toumantem mezanmi Retire twa de mwa satan kay lè te kri epa lougarou te konn mache lajounen mesye. Bon bonjou frères et sœurs mes amis visiteurs et visiteuses kòman nou ye kòman nou ye wè so video sa nan nou sot gad la te gen anpil moun ki pataje video sa sou social media yo sou instagram sou facebook sou tout bagay but gen anpil moun kap pozem kesyon Eske m panse li ok pou moun rele lòt moun lèd? Pou m byen di nou, m pa panse li ok pou rele lòt moun lèd, paske gen de seri de moun ou ka rele yo lèd, yo pran sa mal, sa fè yo pase yon move jounen, ou konprann sa m di w lan, e Bondye di nou pa sipoze jije moun, But nan videyo an e pa kòmsi e pa kòmsi m fèl pou m promote moun kap rele lòt moun lèd e pa se pa pou sa m fèl bon videyo sa m te jis fèl pou m ka fè fanatik mwen yo ri ou konprann mwen men bagay moun ap di konsa ke se nan imaj Bondye ke nou fèt nou tout sanble a Bondye an m pa dakò avèl tou m pa dakò a oh se nou tout sanble a Bondye pa gen moun ki lèd paske sa son manti l ye Bib lan di ke nou tout fèt nan imaj Bondye. Nou konprann mwen? But gen anpil moun ki jis konprann li nan sans pa yo. Lè Bib lan di ke nou tout fèt nan imaj Bondye an, se pa kòmsi nou tout sanble a Bondye non. Nou fèt nan imaj Misye. Ou konprann mwen? Misye gon nen, nou gon nen tou. Misye gon zye, nou gon zye tou. Misye gon fontenn, nou gon fontenn tou. Misye gon dan, nou gen dan tou. Dan sa m genyen an ka kwochi, men se nan imaj Bondye ke m fèt. Misye gon figi, m gon figi tou. Figi pa misye an ka pi bèl, epi pa m nan lèd, sa ka rive. Misye gon ponyèt, m gon ponyèt tou. Pa m nan ka pi piti, pa misye an ka pi gwo. Men se nan menm imaj ke nou fèt. Eske nou konprann sa map di nou an? Pase si w pa rete ou ka gad fanm sa la, ou di fanm sa pa lèd, son peche w fè. Son manti w bay tèt ou. E Bondye di nou pa sipoze bay manti. Ou konprann mwen? Sa son peche w fè. Ou konprann mwen? But Bondye di nou pa sipoze jije moun. Si w panse fanm sa lèd ou ka kenbe l nan tèt ou, ou konprann mwen? Ann pran egzanp misye, gad misye. Mwa misye, nou fèt nan menm imaj. Misye gon nen, m gon nen tou, misye gon dan, m gon dan tou, misye gon figi, m gon figi tou, figi pa m nan ka pi bèl, m ka pi bo garson ke misye. Men sa pa anyen, se nan menm imaj ke nou fèt. Misye gon bwa vèna, m gon bwa vèna tou. Bwa vèna pa m nan ka pi long ke pa misye an, men tou le 2 bwa nou fèt nan menm imaj. Eske nou konprann sa m di nou an? Mwen pase m pa vle moun jis pran on move mesaj nan videyo an, ou konprann mwen? E Bondye k fè nou tout. Gen de moun ki bèl, gen de moun ki lèd, M pa konn poukisa Bondye fè moun ki lèd yo, petèt se paske si yo te bèl yo t ap fè twòp, twòp esterans, twòp, twòp enteresant. M sonje lontan, on zanmi youn nan sè m yo te vin lakay lan, epi demwazèl lan t ap fè enteresant, bagay ap pran pòz li bèl anpil, kounye a m di, demwazèl ou tou lèd w ap fè bagay, bagay la, w ap bagay, ou tou lèd w ap fè enteresant. Kounya manmanm dim konsa oh Eli pa rele moun lèd tande paske nou se kretyen w ye tout moun sanble a Bondye humm si w rele l lèd se Bondye w rele lèd tou mwen m pa dakò a bagay sa anyways de tout fason m pa voye nou al jije moun al rele moun lèd non mwen menm dezenvite m pase mwen m pa menm renmen lè moun ap jije moun menm paske se sa bib lan di but mwen m jis bay opinyon m sou sijè an e de sa m panse so. Dim sa w panse nan comment lan, èske w dakò a sa m di an, èske w konprann sa m di an, e si w te renmen video an tou, ou konn sa m di w lan, si w te renmen, si w te renmen video an. Lapè Bondye avè nou, make sure ke nou abone sou chanèl mwen an, Eli li ye, Eli lap